Èske w konn ki rezon ki fè Trouble lavi fanatik Wendyy a nan eta sa? M gentan wè kijan de moun ou ye bèl manmi kou a wi fon ti poze fanatik yo di m poko tanpri yo di jan w ye a manmi w genlè fè w santi enben w poko santi. M panse se pa mwen ki pral vin di nou ke etchenmay la fèt ak bif pa vre? Bon bif Trouble avèk fanatik Wendyy a kòmanse ale twò lwen.
Depi talè ou vin la, Sandjol ou vin devan m, wap jape. Ou pa ka ret kanpe, lakay ou pa menm gen kanape. Ou te ka, ou te ka rape de tout fason, wap jape. M pa ba w mikwo a paske m pa vle Sandjol ou derape.
Nan video sa m vin di nou kisa ki pase ant Troubleboy avèk Galaxy ki se fanatik Wendyy. king. Gwo salitasyon menm kap gad video sa kounyea byenvini sou chanèl paw la yon lòt fwa ankò pou yon lòt pi bèl video jodia nou pa fè anpil pale anpil nou vin jis pataje pou ou yon enfòmasyon konsènan Trouble Boy avèk Galaxy ki se yon fanatik Wendyy zen an cho cho cho gade video a rive jis nan fen an pou w ka konnen tout ti detay yo kisa Wendyy di kisa Trouble di kisa fanatik. Timounite a di e kisa sitiyasyon yo egzakteman? Bagay yo anpil. Abòne avèk chanèl la si w renmen jan de kontni sa yo epi w ka enfòme de tout sa k ap pase nan HMI la. M pap di plis koze an nou antre dirèkteman nan videyo nou pou jodi a. Galaxy, se non fanatik sa Trouble Boy te lave nan yon pwogram ke li tal jwe resaman la. Galaxy se te jis al li nan pwogram nan pou li te ka al jis enjoy li epi Trouble Boy ki tap pèfòme epi men sa ki te pase.
Tout fanatik Wendy, W anlè. Tout fanatik Trouble, W anlè. Men nèg sa tèlman pede l fout 2 men 2 ti ti dwèt anlè. Men pran len maje a foure nan tou boudon anlè.
Galaxy se yon fanatik Wendy. M panse nou konn bif koudeta deja, si nou poko gad konnen l, klike sou ti i sa, swiv ti flèch la epi n ap rantre sou videyo ki fèt pou sa. Galaxy t al nan pwogram nan epi pandan Trouble Boy t ap pèfòme pou pwovoke nèg la li te jis ap.

E se te apati de la, tout bagay yo te kòmanse. Paske

Lè Galaxy wè Trouble ap lavel konsa li mandel mikro poul ka pale. Petèt li te gon bagay poul di nou ka swiv bouch li se sa li ap di ak bouch li. Men Trouble te refize li te reponn li konsa.
Ou te ka ou te ka rapè de tout fason wap jape. M pap baw mikro a paske m pa vle sant dyòl ou derape.
Kounya banm prezante nou Galaxy sa avan nou antre pi fon. Galaxy se yon fran fanatik Wendy e nou ka wè sou paj tiktok li a se sèlman videyo Wendy li poste. Se mwen kap ouvè se mwen kap fèmen se mwen kap pwodwi se mwen kap frennen map fè yap repwodwi se mwen k egzanp yo. Li te avèm, li kite avèm, lal renmen avèw poul vin avèw.
Sa se vwa Wendy ki anba tout pòs li yo e kòmantè yo se menm bagay la epi Galaxy.

Nan yon lòt videyo, Galaxy te eseye bay yon ti esplikasyon sou sa ki te pase a. Kanpe kanpe!
M gentan wè ki jan de moun ou ye, bèl bon mikro a wi, fon ti poze, fanatik yo di m poko tanpri, yo di jan w ye a manman w genlè fè w santi anmde w poko santi.
Atis sa gen manman tou. Menm si atis la pa ta gen manman, atis la konn valè yon manman. Wap jwe w fanatik paske lap site non lòt atis e ou di ou pa gen pwoblèm ak atis lan. Ou nan entèvyou ou di ou se fan atis lan men ou pa bezwen janm zanmi l jous ou ri. Men pou sa paske fanatik ap site non atis la nan pwogram ou wap di li betiz. Atis ou ye. Kot metriz ou? On grenn fanatik pami tout moun sa ou yo si son gwoup moun ki tap fèl vre on grenn fanatik ap joure konsa yo atis la son full package li ye se pa sèlman antre nan studio al fè mizik tout moun konnen li bon atis non fòk gen metriz yo toujou ap di se nèg trap yo nèg drill yo ki vin a move tandans nan sosyete a yo. Atis la joure l joure l joure poukisa WLM ap di Wendy Wendy Wendy. Premye entèripsyon ou fè nan pwogram lan ou kanpe ou di ou se yon gwo fanatik atis la menm jan avè m la ou fè tout moun fè bri yo di leve W anlè ou montre ou pa gen anyen ak atis la. aprè ou vin rekanpe pwogram lan ankò pou w ap jure m le fèt ke m kontinye ap site non atis la yo si si ou pa gen pwoblèm pou w ap fè inèdtan dezèdtan sou yon plato nan yon entèvyou w ap pale de atis lan m pa kwè yon senp mwen menm nan yon foul ap site non atis la ka deranje w nan nivo sa yo pou pèdi metriz ou menm pa bliye atis son full package li ye. Yo atis se pa selman antre nan studio al fè yon mizik epi pèp la kaptel tout kote ou pase yap chantel epi ou atis non fòk gen metriz fòk gen tolerans Christiano ki Christiano ap monte sou yon tèren tout moun se Messi Messi sak sal fè li ret tèt frèt sou atis la li menm arogans li twòp lap joure. Apre videyo sa, gad si te jwenn plis kritik, pozitif ou negatif. Bon, sa pa t rete la, paske lòt Chinwa yo te dwe defann Chinwa parèy yo. Nou konn anpil fanatik Wendy e ki fè anpil pale de yo, tankou Linda, Top Mael avèk yon pakèt lòt ankò. Top Mael spesyalman li te reyaji konsa e li te fè anpil kòmantè, li te menm rele Galaxy pou l te pale ansanm avè l. Ann tande galaxy kap pale galaxy nou te fèl pase nan pi cho ann tande galaxy kap pale paske bagay yo plis grav ke janm te pansel la ann tande. Men apre bagay la m pa tire wòch sou atis la m pa tire boutèy sou li gen moun kap fè sim sou mwen kap fè kout fil m gran timoun m gen lespri m gentan konprann. Jan nou tande a map rekapitile sa misye di a pandanl nan foul la el wè moun yo kòmsi yo ap fè jan yo an mòd sistèm yap telefone pandan misye nan foul la el te plis esplike nou Sekirite misye ap telefone vwala konnen Ayiti wap viv e lè misye wè sa etan ke ayisyen li fly kòl. Gon video m te fè ke m te bal tò men lèm fin pran kontak a misye m fin plis konprann sitiyasyon an se nèg anfèt okap la ke m bal tò nou pral dim poukisa rezon an se paske nan pwogram nan jan Galaxy te esplike l nan nan live la se pa nan live nan entèvyou a pa kont jan li te esplike l Misye te di se yon pwogram kòmsi te gen plizyè lòt atis anfèt. Pa t gen ke misye. Mwen m te panse se te ke misye. Ou konprann? E jan n konprann li, menmsi se te ke misye, misye te gen dwa pou l ale, li te gen dwa pou l fè sa l vle. Misye pa ke misye di, li se yon fanatik rap kreyòl. Misye se yon fanatik malad de rap kreyòl. Èske nou konprann? E misye menm fè yon deklarasyon. Ann tande. Mwen ap sa nan nivo menmsi papa m ta anfas li. Map an fas papa m tou.
Alèz, alèz. Ah nou jwenn, ou wè la nou jwenn yon lòt Top Mind, yon lòt Top Mind, yon lòt Top Mind. Son gwo chinwa.
E kote m pral ba nèg Okap, anfèt Okap la tò, se paske o debi si nou swiv videyo a, o debi misye tap di Wendyy fanatik Wendyy leve 2 men anlè.

Men sou se fan wendy m pral ap yon pwoblèm pou m leve w anlè vu ke se fan li m pa konn si n vle konprann sa m vle di nou an sou se fan li y a pat sousi bon se sa an fèt lè n t ap poze galaxy kesyon li di wi li fè sa paske vu ke li di l se fan li e li te kòmanse ap voye wendy anlè di wendy se frè l fans se frè l Jan n sot gade l la la, l ap voye nan lè pa l. Li menm li di, vi ke, an fèt, atis la kòmanse, li menm etanke fan, li si se t yon fyète pou li, pou l ka tou onore atis li, li kontinye, li kontinye, epi byen vwala, sa fini kòmsa. Bon brèf, arete avèk menas nou yo, avan tou, Galaxy s on Ayisyen, mesye arete avèk menas, ou pa ka al kote sa, ou pa ka al la, ou pa ka al la, pa gen bagay kòmsa, arete silvouplè. Nou menm chinwa menm, sipòte Galaxy.

Chinwa yo te vin fè yon live pou yo ka eseye konprann pi byen sa ki te pase a. Spesyalman Top Mael, Linda ki se 2 chinwa ki pi aktif sou rezo a. Arete selman sou sa. Banm di w kijan w ta pral fè vin yon fanatik Wendy? Kisa ki ta pral vin pouse w vin yon fanatik Wendy? Ann lage l konsa. Fòk pèp la konnen w tou.
Galaxy atis kon ya wa. Oh, Galaxy 3 atis. Ki sa k ta wal pouse w vin yon. 3 atis, 3 atis. Alèz.
Alèz.
Ki jan istwa ansanm avèk Wendy ta pral kòmanse? Ou mèt ale depi nan kòmansman. Lè m pral fanatik Wendy, m pot ko menm te telefone.
Wow. M te gen yon kouzen m ki te konn kite telefòn li nan men m. Li te plen mizik sou li. Te gen mizik plizyè atis tankou Fantom tou. M te toujou konn met Wendy Fantom avan Wendy paske se li m te konn jwenn plis sou playlist kouzen m lan.
Aprè, yon bon jou m vin pantan sou yon mizik Wendy. M di non sa son vibe diferan. Banm kreze plis sou moun sa pou m konnen. Epi m vin ap tande tout lòt mizik Wendy. Depi lè sa, bon banm pa pou fòse Bondye non. Nenpòt moun ki ta vini Bayo di konn ki atis la ya vin anfas wendy ou mèt ta bat wendy nan nenpòt sal ye a la ou paka rete wendy nan may mwen atis mwen atis mwen mèt.
Men atanm, Galaxy sorry sim koupe w, ou tande sal di an, nenpòt moun yo paka retire Wendy nan may li, sa vle di sim byen konprann, son lanmou natirèl, sa. Galaxy, m panse pèp la tap kontan tande kòmsi ki lòt rapè ou tande apa de Wendy?

Pou l te di yon chinwa oubyen pou l te rive sou king nan bon li t dil mwen menm si sa pa fè nou anyen non men l dil kanmenm. Ou poko santi.
E nan live sa Galaxy te pataje anpil enfòmasyon li di anpil koze ke petèt ou menm se si ou pat. Sa se premye pati nan videyo a. Deja sa li a se lòk. Map fè yon lòt videyo pou m ka ba nou plis detay. Nan lòt pati an. Nimewo 2 a ap gen 2 gran pwen sa yo sitou. Trouble, Wendy, e ap gen lòt ti detay tankou Galaxy avèk Top Mael ki vin reyaji plis. Tony Mix pale nan koze a, mèsi tout ti detay sa yo ap jwenn yo nan dezyèm epizòd la. Gen yon gwo kòmantè ke yon atis fè ki te fè Trouble vin aji. Avan li te jis ap poste jan lap byen pase li menm avèk madanm ni sou rezo a men li te reyaji konsa e sa ma prezante nou paske li log nan epizod 2 a di m kisa w panse konsènan sa ki fèt la ki sou bò Troubleboy, Galaxy avèk nenpòt aktè ki repete nan videyo sa

M pa fè oken kòmantè sou sa, men fè m santi nou nan espas kòmantè a pou m ka wè kòman nou panse e kisa nou atann de sezon 2 a. Paske. Epizod 2 ap soti trè byento. Pa bliye abone avèk chanèl la, aktive ti klòch la pou ka konn tout ti enfòmasyon yo epi rete konekte avè nou. Pataje l, sa ap ede nou grandi ansanm e viv pi lwen. M renmen nou anpil, n a wè yon lòt fwa pou yon lòt pi bèl videyo. Bye bye.